Nan lavi a wap toujou fè eksperyans, se nòmal tanke wap viv ap toujou gen rezon ki pou fè w kontan oubyen yon bagay ki pou desevwa w, se nòmal. Men tankou m toujou di, kisa k enpòtan? Se ki leson mwen tire de tout sa k rive ok. M gen dwa chwazi pou m fache paske yon bagay pa mache jan m te espere a, konsa tou m gen dwa chwazi pou m di bon ok se yon eksperyans, nap avanse, nap aprann. Epi, sa m aprann nan, l ap pwofite m, se vre, men m kapab fè kominote m pwofite de li tou. Maten an m fè eksperyans, mwen sèten se pa premye fwa yon bagay konsa fèt, bon, m ka konfime, men, e nou menm tou, m pral pataje avè nou, n ap wè ke se bagay ki konn rive nou tout tan. Men, m pa jis wè, e, an n di m te panse yon. on 50 goud, on 100 goud epi m pèdi on bagay non. Mwen plis chèche wè kisa m ka aprann de sa ki rive a. Eksperyans lan senp. Nou tout konnen ke m se amatè zaboka, mwen se amatè legum, fwi jeneralman. Donk, lè w ap achte zaboka, yo rekòmande w chèche yon ki gen yon po ki byen klere, etc. Ou soupeze l pou w gade w wè, ou konprann li nan moun la, etc. Ok! Donk m fè eksperyans la, m gen bèl zavoka m nan men m. Donk m pa bezwen di w m gen tan prepare m la. Bon ti pen rale mwen ok epi m di bon m pral manje bon ti zavoka m la pou fè kè m kontan pou jounen an, pa gen pwoblèm. Gon ti bagay yo rele w kouto. Mwen mete kouto a nan menm kategori avèk letan oubyen lèzevenman ok. Se kouto a k pral ouvè zavoka a kounye a k pral di m èske m fon bon acha ou non. Enben se menm jan nan lavi an tou, se eksperyans ou pral fè avèk yon moun ki pral di w ki moun moun nan ye oubyen ou menm se eksperyans ou pral fè ki pral fè w dekouvri ki moun ou ye epi kounye a pou wè èske gen rezon, èske gen nesesite pou amelyore oubyen pou chanje sa k kapab chanje paske pa gen pèsonn ki pafè. Si yon moun ta gen pretansyon pafè, siman se yon moun ki deja fin mouri epi moun pa gentan konn anpil bagay de li Paske franchman, daprè sa nou menm nou toujou wè, tout moun gon ti grenn jan nou ka òfèv, gen moun ki gen tout je bijou a nèt, gen moun se òfèv la menm yo ye. Men nou tout ap fè efò dan la mezi di posib pou nou wè ki sa n kapab amelyore, ki jan n kapab ranje bagay yo. Amm Zaboka a, Annie, sa se toutotan li te la sou tab la, li fin achte epi m potko konnen ki sa k ap tann mwen. M pa bezwen di w m gentan pare pen mwen, m gentan pare apeti m, donk se menm jan avèk yon moun ke ou pral fè yon eksperyans avè l, ou gentan prepare w, ou gentan konnen waw entèl son bèl moun, entèl gen bèl pawòl nan bouch li, entèl gen yon diskou vreman fòmidab, se egzakteman sa. E se youn nan rezon ki fè ke lè yon moun ap felisite m de jan m ye oubyen de travay m ap fè ki se pou motive nou epi moun yo di a ou se modèl mwen swiv sa pou nou wè pa janm gen okenn kote m di moun nan oo that's good ou fè yon bon chwa ou chwazi yon bon modèl non m toujou di moun yo pa pran moun kòm modèl ou se vre ke gen dwa gen yon bagay nan mwen ki enspire w men modèl la an n di a san pou san ou pa ka sur ke tout sa k nan mwen se sa w ta renmen fè tout sa k nan mwen se sa k ta ka fè w plezi ka yon moun. E m toujou di tou ke ou pa jis gade yon moun sou sa w wè, sou aparans li, sou sa l montre w, e se sa sosyete a li menm l ap fè. Sosyete a pa met dwèt sou anndan non, men li vle montre w deyò, vèni. Sa vle di ke nou fou pou yon moun, si se yon atis, si se yon yon star, si se yon yon moun piblik, paske nou wè sa l ap regle, epi moun sa toujou abiye byen, moun sa toujou santi bon, moun sa gen bon jan, moun sa ap byen viv, epi woww nou ta vle fè tankou l. Sa gen mal! jiska yon sèten pwen, paske bote son bagay ki sipoze atire moun, si gon bagay ki atire w dayè, sa vle di gon bagay ladan l ki mache avèk vayb pa w. Men reyalite a, ki sa l ye? Se lè ou ouvè l, sa vle di lè ou pran kontak a moun nan de prè, lè kounya ou nan sen l, lè kounya yon moun ki viv prè l ka pale w de li, ki sa ou ka jwenn? Nou wè li? Bèl zaboka. Epi gon ti mèvèy yo rele w, jan m te di w la, kouto a, k ap ba w verite sou li. Sa se pa sa n te wè deyò a ditou. La a pa gen vèni posib. S on lajan m pèdi. Men li. Pèdi. Oke? M pa jwenn anyen m ka sèvi ladan l. Epi lè m ouvè l, anplis. Zaboka gen dlo tout andann. Kote w konn wè zaboka gen dlo hein vrèman lèd vrèman degoutan hein li plis rebite m ke banm anvi pou m ta manje l se menm jan wi nan relasyon w avèk moun se menm jan nan moun wap kotwaye chak jou pa ret gade souf la sèlman e se menm jan pou tèt ou tou mwen menm mwen fè entrospeksyon sa vle di ke mwen reflechi sou tèt mwen mwen gade kòman m te itilize tèl talan ke m genyen kòman m te sèvi nan jounen an avèk lòt moun Oubyen, ki byen m te fè yon moun, men an reyalite nan kè m, se pa sa m ta fè vrèman? Ki nivo plenyen m plenyen lè m fin fè yon bagay ki ta bon, epi m gache tout byenfè ke m fè a paske m pa met kè m ladan l? Gen tout sa wi. Se pa sèlman gade moun, kòm se m ap bay egzanp, m ap di, a, pa gad sou moun, pa gad sou moun ki tèl jan tèl jan. Non, fò m gad tèt mwen tou pou m wè mwen menm, lè m ap ba w konsèy la, ki pati ladan l m aplike. kijan mwen reyèl ladann fòm pa fake konbyen fwa mwen fè entrospeksyon tèt mwen epi m jwenn sa wi mwen menm tou m konn konsa gen de lè kèw pa nan sa wap fè a gen de lè ou di moun nan bonm kite sa pou ou m pa bezwen sa al fè zen nou kitel menm pa padone vrèman epi andan kèm se gangrèn sa gen andan kè nou tout anpil fwa konn gen sa men kòman nap fè konnen si nou pa fè entrospeksyon si nou pa chita poun reflechi poun di. Kòman dan kèm ye? Kòman map fonksyone? Kòman sam bay la li reyèl lap rive sou moun nan vre? Kòman lanmoum manifeste al pa gen ipokrizi ladann? Kòman modèl ke yo wè nan mwen an si moun nan tap viv prèm li tap renmen imitem vrèman? Nou bezwen poze tèt nou kesyon sa. Nou bezwen gade konbyen fwa nou bay sa kòm imaj epi andan se sa. Si andan se sa, premye moun ki konnen se ou menm, se pa mwen menm. Men m pa gen pou m jije w pou m ap fouye pou m chèche konnen non. Ou menm, ou dwe bezwen kòmanse konnen dabò pou w pa kite se moun, se kouto ki vin mete w deyò a nu konsa pou yo konnen vrè ou menm nan, men kiyès ki ye. Travay sou ou, travay sou tèt ou chak jou. Ou pa bezwen tout tan se modèl pou w ap kopye. Ou bezwen kòmanse pran konsyans tou senpleman pou w di a kèl pwen mwen reyèl. Tankou m poste ke moun ki real yo, real people, Yo pran swen pou yo okipe biznis yo, men fake la toujou pran swen pou lap okipe biznis moun. Epi kisa m di w, nan ki kategori w ye, chwazi kan w. Mwen menm, anpil fwa, mwen tonbe nan fake pipo, paske m pa yon sen. Mwen menm tou, m konn fè gosip. A la fen de la jounen mwen wont tèt mwen. M toujou aranje m pou m, otan ke posib, pou m ka jwenn moun sa, pou m ka di l, ou konnen, men tèl opinyon ke m fòje, petèt ke m ka wrong, men akoz de tèl atitid ou genyen, men sa m panse. Anpil fwa, lè w gen atitid sa a, yon moun ka panse se lach ou lach, ou kouri pran devan pou pa al bay moun nan detay sou sa w te di. Petèt tou, ok, paske pa gen moun ki renmen nan zen, gen moun ki pa pè chay se vre men e pa tout moun, men tou, gen de fwa pito w fè l paske sa rive, se pa, se pa yon moun, pa gen moun ki surhomme, pa gen moun ki, kòmsi ou pa gen ankenn defo, non, nan yon moman feblès ou konn emèt yon opinyon ki pa an favè yon lòt moun. Epi, natirèlman nou toujou gen ekskiz la pou n di, a e pa zen non, e pa tripotay non m ap fè sou entèl, men an reyalite ki sa l ye, piske l pa la, ok. Men li pi, li pi bon, si moun nan pèmèt ou, paske gen moun ki pa aksepte kominikasyon malerezman, pou w kapab soulinye sa a moun nan dirèkteman, epi ede l, si l vle. Si l pa vle, bon, ou pa emèt opinyon sou li. Donk se nan sans sa a mwen menm, mwen gen konsyans ke defwa, si w ta ouvè kè m, se sa w ap jwenn. Se sa. Mwen sa souvan ok men map travay sou tèt mwen e se paske map travay sou tèt mwen m fè anpil efò e m fè anpil pwogrè ki fè m ka oze kounya pa antan ke sen pa antan ke moun pafè mwen trè lwen de sa m pa konn si map janm rive saj men antan ke moun ki fè eksperyans e ki fè eksperyans ki edel avanse poum di w tou travay sou tèt ou. E nou pran yon egzanp de gossiping, paske m te deja pale de li, men se pa sa sèlman, se nan nenpòt ki bagay. Ipokrizi e, kòman m ta di sa la, foste e pa serye, mank dentegrite, nan ekip bagay. Depi w wè se konsa ou imajine tèt ou, konsa, epi lè w antre anndan w se sa w konnen w ye, enben sispann imajine, men travay pito pou lè yo ouvè pou se pa sa yo jwenn. Ou konnen gen anpil moun kap pran sa o serye, konsa tou gen anpil moun kap di a madanm sa vin radote ankò ok, men ou konnen nan radòt la ou ka jwenn anpil bagay ki itil ou, pa gad sou radòt la, pa gad sou madanm nan ke w pa renmen, pa gad sou fòm nen m, pa gad sou fòm bouch mwen paske m konnen anpil moun se sa yo pral gade, se ki anviwònman, se ki moun kap pale a, non, pran pawòl la ok, epi fè sa paske a la fen de la joune lè w fè entwospeksyon, lè w travay sou tèt ou, premye moun li bon pou li. Se pou ou menm. Paske ou dòmi avèk konsyans ou pi klè, ou leve pi byen ou pi lejè, paske ou pa gon chaj de hèn, chaj de mechanste, chaj de foste, chaj de ledè ke wap pote. Pa bliye tande! Bote a se pa la li ye sèlman ok, nou toujou renmen gade deyò, chèche konn sa. Se la ou ka di yon moun si l son bèl moun, si l son bon moun, si l son moun ki agreyab, si l son moun moun ta renmen frekante, Se l sèl moun ki ka sèvi modèl efektivman. Al gad tèt ou. Mwen menm mwen gade m. Mwen fè efò. M ap kontinye fè efò pou m sispann konsa. Paske twò souvan mwen konsa. Malgre m fè efò. Donk m pa bezwen di w si w pa fè efò ditou, y ap wè w konsa wi. Men lè yo wè w, an reyalite, y ap tchipe, y ap voye w jete. Travay sou tèt ou. Epi ann avanse.